Gwo bonjou bonswa pou nou tout. Sa va depann de ki lè, ki kote nou pral gade videyo sa. Byenveni sou chèn pa w lan, ki se Valery Info. Fanatik Jovenel Moise yo, nou mèt kontan. Bon mwen menm, m kòmanse kontan paske m ta renmen pou limyè fèt sou asasinay prezidan Jovenel Moïse la. M konnen gen anpil moun k ap tann jistis pou prezidan an enpasyamman. Yè la, dosye Jovenel Moïse sa pran yon lòt dimansyon kote ke ameriken yo frepe yo tout longè nan dosye Jovenel Moïse la. Pouvi ke yo gade nan peyi dayiti yo wè se yon pakèt bakouyè, yon pakèt bobonfle, yon pakèt volè kap dirije peyi an, yo pa sou bay jistis, yo paralize jistis lan, bon ameriken deside pou limyè fèt sou dosye sa ki se Jovenel Moise. Map envite n tande yon ekstrè daprè jounalis Wendy Phèl, map envite n tande yon ekstrè Kote ke Kongrè Ameriken an deside pou yo vote yon lwa pou limyè kapab blayi sou dosye sa ki se lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Mwen map tann. M konnen wap tann. De se fè, m ta renmen nou pataje l epi abòne, kite yon like, kite yon mo, kisa n panse nou menm, kisa n ap tann de dosye Jovenel Moïse la. Pataje, abòne, fè yon lòt zanmi w ki ta renmen Jovenel pran jwenn jistis tande l, pase gen anpil moun ki pa tande l. Men pataje ou ka fè l tande l. Pataje l nan gwoup Facebook, sou WhatsApp. pou w ede n avanse avèk travay la. Tande ekstrè sa a.
Jovenel Moïse, medam e mesye. Nou konnen ameriken fwe pye l byen fon nan dosye a. Yo arete Palacios, yo transfere l Ozetazini Damerik. Li enkilpe la Ozetazini Damerik, li riske pase tout vi l nan prizon. Se menm bagay la avèk Rudolph Jaar, yo arete misye an Repiblik Dominikèn, yo pati avèk li, l ale Etazini, misye koumanse ap pale bay Ameriken, e jodi a, nouvèl la tonbe tankou yon bonm, si mwa aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse la, Kongrè Ameriken an òdone yon ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Sena a vote a lunanimite, medam e mesye, pou òdone ak Departeman Deta Ameriken pou l pibliye yon rapò nan jou, yon rapò ki pou vin founi yon deskripsyon detaye sou sikonstans ki antoure asasina Prezidan Jovenel Moïse la, medam e mesye. Nou konnen, jiska mentnan, ankèt la, li pap avanse, se divèsyon k ap fèt, agoch, adwat, tout moun ap fè makak, tout moun ap fè divèsyon. Enben, Sena ameriken an di, Departeman Deta ameriken, ou gen responsablite di ki sa ki pase nan bagay sa a, nan dosye Jovenel Moïse la, ki moun ki te la, etsetera, ki moun ki te wè ki sa, ki moun ki te bay ki sa, etsetera, pou limyè kapab fèt. Selon sa. Anpil medya rapòte, medam se mesye, Sena ameriken an, donk Kongrè ameriken an, mande pou Departeman Deta ameriken nan travay ke l ap gen pou l fè la a, verifye si pa genyen entèferans nan ankèt ofisyèl kap fèt sou dosye a, men tou gade si gen on moun ki te ke Lèzetazini te anplwaye dan le pase ki patisipe nan krim sa. Gen anpil lòt bagay yo mande Kongrè ameriken an. Yo mande Kongrè ameriken an pou pale de kesyon dwa moun, pou konnen kouman dwa moun, kesyon dwa moun nan ap evolye nan peyi Dayiti depi apre tranbleman de tè 2010 la. Yo fè konnen yo preokipe par le fè ke Genyen yon gouvèneman kòwonpi an Ayiti, yon gouvèneman ki alafwa enstab e kòwonpi, enben jodi a la a li ka pèmèt li ap vyole dwa moun toujan. Donk se sa yo di lèzami. Ok, se sa yo di, ki sa ki pral pase antouka nou vrèman pa konnen. Men nan menm nan menm sa, nan menm dokiman sa a yo mande pou Depatman Deta Ameriken Pale tou sou kesyon masak nou sonje e ki te fèt La Salina. Imedyatman nouvèl la fin tonbe, se pa de kontan yon seri de moun pa kontan, notamman moun ki te pwòch Jovenel Moise e Martine Moise, li kontan, li bat bravo, la kontantman, li menm fè tweet, li twite. Ki sa l di nan tweet li a? Li di konsa, Mwen gen anpil espwa paske Sena ameriken an Egzije Departeman Deta yon rapò detaye sou lanmò terib Prezidan Jovenel Moïse ak masak Lasalin. Yon desizyon konsa kapab yon bon mwayen pou limyè verite blayi sou 2 ankèt sila yo. Èske n byen tande? Donk Martine Moïse li kontan.